Men ou ka bay moun epi wap still jwenn li poum just montre w kijan Larose gen moun ki ka tou baw chèf lan la jan wap pale la. Non li pa bezwen li pa bezwen sa. Antan 1991 yo vin chèche misye a zam nan tèt li pou lal prezidan peyi a ye. Sa pa enterese paske kote m ye a m pa bezwen prezidan pou m pale ak pèp mwen, m pa bezwen prezidan pou m bay on peyi konsèy, m pa bezwen chèf foli chèf yon vrè chèf son moun ki gon bagay a done. Epa epa on chef pa pa bezwen apran anyen paske ou gentan chef deja ou tout bagay yo nan menw deja ou pa bezwen ap manje manje a cho ou pa chef lè wap manje manje cho lè ou chef ou poze sa wap manje a ou pa kè ou pa sote paske ou travay avèk pèp ou byen jodi a tout nèg ki rele tèt yo chef kè ap sote yo pa konn kilè yo pa konn kilè yo prale yo pa konn kilè amerika vin pran yo yo pa konn ki kote anyen ap yap manje a kè sote li pa nòmal lè ou chef ou nèg ki chef Ou sipoze ap manje pèp wap gade ou pase pèp ou make sure ke jwenn aransèl la oubyen make sure pèp ou jwenn aransò a li pap menm gade w lap manje zo a kò l nou konn sak fè m pa kouri dèyè zo avèk kò nou ta renmen konnen yon lòt bagay ki fè ke m rete nan plas mwen lè w goumen ou fè anpil sakrifis pou gen tout byen de la tè ou tiye moun ou fè tout kalite bagay pou gen byen de la tè epi apre nou mete w pral nan sèkèy. E pou kouche sou do paka fè anyen ankò yo pral antere w kite w anba tè li kèt e pou kite tout sa w te fè tout moun ou tiye yo pou kite tout byen yo epi ou pa gaspiye yo epi se sak mete m nan plas mwen m pa fè sakrifis pou anyen sou latè. Konnen pèsonn nèt alabri la riyad la sou plas. Pèsonn nèt alabri nan yon mizik ki rele Sese Fèlawòz m te m pa konn si m te premye mizik la ba non yon mizik ke m ekri an 2004 m. Si w pran letan pou tande l, pase la pawòl, fò w entelijan pou w konprann la pawòl. Fò w gen lespri pou w konprann la pawòl. Nou pa gen anyen k pral rive nan sosyete pa m nan, nan peyi pa m nan, nan pèp pa m nan, nan ke m pa enspire deja pou m pa di l. Paske m pa de, m pa bezwen anyen. M pa bezwen anyen. Paske a popilarite m, a kredibilite m nan peyi m ou pa bezwen, depi w ka. Ou ka al nan radyo la ou men ou chache de twa nèg la epi ou di w son opozisyon wap lè sa w te di w ye a epi tout moun gen plat mache dèyè w poutan dèyè plat manje w la w ye mwen m pa m pa wè tankou depi w fin manje plat manje w la ou pa opozisyon ou pa opozisyon ankò nan vwa li epi kounya vin yon lòt gwoup opozisyon pral vini tou epi ki pral vin plat manje pa yo a se konsa se fò w opozisyon pou w ka jwenn yon plat manje pou w manje nan peyi.

Si nou ta kòmanse pale de pwoblèm ke nou genyen, nou pa gen agrikilti, paske si w wè, si w, e sa k pi rèd la, si w wè Ayisyen k ap viv ann Ayiti egziste toujou, egziste toujou se gras a lanati. Si w wè Ayisyen kapab kenbe nan mizè rere lobis sa a, paske yon peyi, pèsòn pa sou kont Leta ladann li, pa gen, pa gen byennèt sosyal, Pa gen èd Leta pou al lekòl, pa gen lopital, pa gen èd pou ti granmoun, pa. Men mwen m panse sa reponn, mwen m panse sa reponn yon lojik. Mwen m finalman m pèsuade, e m gen de bòn rezon pou sa pou m kwè ke se paske yo ve chase nou. Se paske gen lè sa k gen lan tè sa tèlman bon, tèlman presye ke l pa sanble nou. Li pa sanble nou, y ap fè nou, y ap fè nou dezète. Fè konbinezon ki ka gen konbinezon avèk pwòp pitit pè a ki inyoran. Ke a tou pri yo di, Nou pap ka ladan l. Sa k pi rèd la, sa avèk pou etranje a fè sa l ap fè a, sa avèk inyoran lakay nou l ap fè li. Depi, depi Ayisyen, nèg Ayisyen an, depi w wè vant pa l plen, li pa kè ni lòt moun ki grangou non. Se nan sa nou ye la. Se yon vye mantalite ki. Men se ladan nou ye la. Atan, atan. Se yon mantalite tèratè ki rive tèlman wo ki antre nan politik. Depi ou menm degaje fè kòb ou banm etranje a etranje a nou pap janm tande ayiti rele yon peyi vin fè yon pon pou li vin fè yon wout pou li aprè 50 ans pou lap fè mete yon tòl mete yon bagay kote moun pase pou peye pandan 50 ans pou konpayi sa etranje peyi lòt peyi sa. E benefisye kòb li depanse poul fè wout la pou li. Yo pa fè, lè w pa gen lespri pou fè peyi, lè w pa gen kapasite pou fè peyi, se achte w achte moun, ou rele konpayi sa vin fè tèl wout pou ou, pase yon peyi ou gon pèp ki gen kòb kap dewoule, epi kòb la, kòb la la. Depi yon peyi k rete nan eta sa. Se swa moun ladan l gen twòp espri, oubyen moun k ap dirije yo se moun ki sòt yo ye. Paske pa gen okenn rezon pou yon peyi pa gen enfrastrikti, pa gen okenn rezon pou yon peyi rete nan eta sa a. Paske gen peyi k ap tann pou l devlope pou ou, dè peyi devlopè k ap vin devlope peyi a ki ka mete l menm jan Manhattan pou ou senpleman, ou peye kòb ou, senpleman se pou santan, nan santan w ap fin peye kòb sa a. Men quelle opportunité. Yeah paske ke m telman dako a sa w di an. Wout ki rele turnpike lan right wout sa amerikin gen preske yon pakèt tan pou yo fin peye l la wi men wout lan la nap itilize l la men yo poko fin peye l yo stil ap fè peman sou li men ou menm a chak fwa w pase sou wout sa ou gen yon minimòm pou yo ba w de twa dola e kòb sa yo pral itilize pou peye wout lan ou wè jan l di m dakò avè w konplètman.

E banm si madichon nou gen nan dèyè nou eskize ekspresyon. Ou mèt lagel janl ye a nou konnen an san filtè. M pa konn si madichon nou gen nan kò nou. Oubyen se yon bagay ke n fè n ap peye, men pa gen okenn rezon pou yon peyi ap detwi san l pa, pou, menm lè ta gen moun ki pi egare sou latè, men gen yon posiblite pou peyi sa a soti ajenou, gen peyi k ap, se yon peyi avèk yon pèp deja. Ou wè si blan nan chèk lan chache li ta jwenn yon peyi ki jwenn 50 bon mwen li ta jwenn 200 mil moun sou yon tè toutouni lap lap li pa jwenn opote fè siy nou lakwa toutouni tè a nan nan yon forè li pral fèl tounen yon sivilizasyon lap rekonstwi lap konstwi mete wout fèl mete moun sa yo an obsèvasyon. Se yon bagay, se yon bagay yo ranje wi, epi yon bagay li pa mirak. Se vre ke nan anpil nan nou se nan syèl e lè nou rive nan fò. Pandan nou ap viv sou latè nou pa gen dwa viv men se nan syèl nou pral viv. Epi sa, m gen enpresyon se sa k fè anpil nan nou kite peyi sa ap degringole wi. Degringole. Si m konnen m pral nan syèl, nan ki efò m pral fè la pou peyi? Nan ki afè peyi m? Men tout sa nan deskrisyon peyi an tou. Men se jisteman tande.
Lè yon gwoup, lè 80, 60 pousan, 50 pousan moun konnen se nan syèl yo prale, nan ki afè peyi m?